Se fèt m etonn m kite fèl men m pa kòmsi bay san m m pa ka konn kòmsi kès moun ki pèdi m ak kès moun ki pa pèdi m. Ok.
E papa w? Plizyè fwa sa fèt. Plizyè fwa? Wi. E jodi a sa l sot fè w?
Menm bagay la. Ki bagay? Menm sèks la.
Kisa l sot fè w? Kòmsi nou te al. Pale byen pou yo konprann.
Kòmsi nou ale anlè an. Kounya yo di poul fè yon bagay pou mwen kounya yo sikim yo dim etan etan kounya menm lwa di konsa poul pa panse li bon bagay avèm men sa poum fè men sa poum fè kounya m di evre li di wi kounya li pa jan dim sa m dil wi.
Li kouche w? Wi. Li viv avè w?
Wi.
Ok.
La pawòl pou Dô a. Bon. M konsyan David te deplase pitit mwen li. Li pa plas mwen. M pat vle viv avèl. Ke m viv avèl vre, konsyan m mande nou tout padon, m mande ni ti fi a padon tou. Kèlkilanswa, kèlkilanswa nenpòt sans ti fi sa a li menm, kèlkilanswa kote m ta wè l, si m ta kouche l ankò Bondye ta dwe peri m sou plas. Men ok,
pou m asèpte sa pou m renmen m, pou m pa renmèt lajistis videyo sa a pou pa mache sou ou pou arete w. Kisa wap fè pou tifi a depi demen si Dye ve pou semèn nan kisa wap ranpli pou li. Map ranpli map map ranpli em gentan kòmanse ranpli pou li deja. Kisa w kòmanse ranpli pou li. Alem achte map achte bagay pou li sèlman mwen menm sèlman. Kisa wap achte a.
Map achte yon tèren pou li. Nan ki kondisyon ou t achte tèren sa pou sa ou te konn fèl. Bon sa vle di ke kounya m te ka fè yon bagay kèlkonfwa ou te granmoun ou te ka fè yon bagay nan mal konprann. Kèk mwa ou te granmoun, ou te ka fè m pa achte l paske se pitit mwen li ye. E yon fwa l bondi, mwen menm m leve nan mitan jèn fi mezanmi. Bagay konsa pa t janm konn rive m. Men sa k fè l arive rive w kounya e paske e pa premye fwa, se plizyè fwa sa fèt. Kòman sa fè fèt? Sa mwen menm, sa vle di mwen m bon moun ki chofe nan fi la wi, tankou wè m la. Wi men ou pa chofe nan fi. Èske lè w ap kouche pitit ou a, kòman w santi w? Sa fè m mal la wi.
Li pa fè w mal. Si l te fè w mal, ou pa t ap kontinye fè l.
Ou pa wè m koupab. Ou pa wè ou gate avni ti pitit la. M gate avni. Men, tande. Ok, se nou konn sa. David, tande byen. M gate avni. David, tande byen. M pa t dwe bat li. Kanpe, kanpe.
Kanpe, cheri. M pa t dwe bat li, David. M mande w padon. Kè m a tout Sonson. Dase. Mwen menm, e pa fòt mwen. E pa fòt mwen. M mande nou tout padon, eskiz. Tande byen, m mande nou tanpri papa m yo. Pase yon fèy pou ouvri sa pou mwen kòmsi e pa pa mwen te. Paske ou konnen Souzan m konnen bagay sa a. Ou ka esplike m pou kisa m fè videyo sa a? Sa vle di ke si yo fè malere lòt Ayiti. Pale byen. Si yo fè pou. fè tèt mwen mal fè manda pou e pa gon moun ki ka di mal fè manda pou. Oh wi si w vin fè manda sa mwen menm pou m ka remèt lajistis videyo sa ou te fè ou te fè ansanm avèk ke ti fi a ou vyole a kòm pitit fi w se sak fè mwen menm David
pou se sak fè mwen menm David
Elouse gad papa w nan je se sak fè mwen menm David m fè videyo sa pou nou. Se poutèt ke si w ta al rele m nan leta, yo ta di w konsa ke, al rele m nan leta, mwen menm ke pou m ka parèt avèk de prèv, men sa w te di, men kijan w te pale, men figi nou, epi, wi, ou kouche pitit ou. Li pale wi. Wi wi wi. Wi ou kouche pitit la. Elouse. Fred repete sa trè vit men pa sou telefòn nan. Wi ou kouche pitit la. E ou menm Elouse. Wi papa ou kouche w. Wi papa m kouche. Plizyè de fwa. Video sa rive fèt. Si yon papa k vyole pitit li. Si yo al rele m nan lajistis pou m parèt avèl. Si sa ta rive lajistis ou menm lajistis k ap gade video sa. Wap konn kijan pou trete sa ou menm. Paske ou wè ou tande.
Men pitit fi a.
Men pitit fi a. Bèl demwazèl ki laj ankò? Ki a 21 an, li rele Elouz. Epi.
E sinyati ou?
Mi. Dora. Misye.
Elouz Dora. Kouche pitit sa a dansen plizyè fwa pou jis li rive nan laj li rive a. Epi filme papa a, men figi papa a ki fè. Sa se papa a ki fè aksyon an, ki komèt koz sa. E laj ou Dora? Li a laj de 44 an. Se pitit li. Se pitit li a. Li arive vyole la.
Anben oke se mwen menm David, chèf brigad nan Barilòd ki arive fè videyo sa a. Anben si moun sa yo ta rive dan lajistis, m ta sipoze ke pou Gen prèv. Pou gen prèv devan yon jij de pè ni devan konmisè paske mwen menm mwen kenbe sa men a nenpòt. Kel moman sa ka rive devan la jistis pou m remet yo a la jistis pou rive. Pozitif ya kesyon Sonsonn mande li nan vyol sa kisa l mande pou papa domaj de domaj yo. Elisdora
kisa ki ou vle pou papa ou fe pou ou nan ka sa. Pou l de domaj yo. Sa e nou menm ki konnen.
Non. Non nou pa la jistis pou le moman se ou pou mande kisa ke pou l de domaj yo. Sou le chan. Ok kounya map mande pou kòmsi David tap regle yon bagay pou mwen pou li menm poul degaje poul regle pou mwen answit lòt bagay toujou.
Ou fini la vre?
Wi.
E ou menm kisa ou chwazi fè pou Elouse Dora? Bon kèlkanswa mte vann tout byen mwen, m sipoze regle tout paspò li, m fè l ale.

Ankò Pran nan kè Pran nan kè Rale bak Pran nan kè Pran nan kè Kole pi pre Kole pi pre li Ok Sa ke Se yon papa K ap vyole pitit li Depi piti Jiskaske l gen konesans Li gen 21 an Ok. Anben nou mande kounya 2 mesye dam sa yo gon mo pou yo di ankò. Ann ale non, pa ale non, pa al devan yo, kanpe. Bon, si pou dispoze, fè paspò an mwen. Se pa paspò ak lesansyèl, si pou di ke. M dispoze, anben depi w fè paspò, sa vle di kounya la w ap travay pou mete, pou met tikè. Ok, kilè ke w ap. Kòmanse voye fè paspò pitit sa pou retirel nan tè a paske sa w fèl la kel pap ka viv nan peyi a. Tande byen sak fè la sa fèt avè di ke konsa son bagay nap kenbe an konsyan pou mwen mwen menm m konnen kob la pa fasil avè di ke kounya lè w gen a defèt se defèt pou defèt men m ta renmen kote w fè sa m pa ta renmen lòt moun al konnen tande m ta renmen sa rete a nou 4 lan se mwen ki ta fè yon bagay pou m ta menm tiye tèt mwen.

Kòmsi yon sèl, kòmsi moun ki t ap pale avè m, men jan l te parèt lan, li te mal reprezante. Apre sa, sa k t ap pale avè m nan, li pa t fè afè l dwat, m te nik rele, m te mete l alèz, m te di mwen avè l nan bay vag. Men misye pa konn ba w pwoblèm pou renmen w renmen?
Non.
Men, se renmen w vin fè kounye a la, sa l konn di w lè sa?
Kòmsi yon moun fè kounye a konn dim kòmsi pa lage poko pa lage kòm kounye a. Pa lage kò w kounye a bon ok si yon nèg renmen w ou pa timoun m ta sipoze ke fòk nou ta mete nèg la alèz epi tou pou yo ka konprann ke kisa ke li ka regle pou ou epi tou pou moun nan konn ki moun ou ye m sipoze ke gen renmen tifi gen renmen moun ki pase renmen deja.
E non, m pa di sa m vle a sa. M pa di m te di sa deja. Ou te di sa wi. M te di l sa, m te di l yon sèl bagay nan Pòtoprens li ye, pa konn avè di l kounye a kòm arive yon nivo li te vin di m yon bagay, sa l vin di m nan, mwen menm sa vle di ke kounye a mwen menm mwen pa, m te kache sa. Men kounye a la, m vin repete sa ankò. Men anfas Bondye la mwen p pèdi l non. Ok.
Depi talè demwazèl pelouz. Esi bagay sa a ta rive devan. Kisa w mande nou menm ke. Kisa w mande nou menm ke ki vin arive konn bagay sa. Sa w mande pou nou fè pou ou.
Lap kòm si moun ki la pa ka pase la wi. E Didi k la? E Didi k la?
Kisa n mande pou n fè pou mwen? Wi. Ebyen, sa m te ka di nou, map mande pou nou ede m pou n toujou ban m kouraj.
Men èske ou pa mande ke pou nou tradui sa devan lajistis? Paske mwen menm mwen nan lajistis, m ta renmen mande ou èske si m pa ka tradui sa devan lajistis? Ou kapab. M kapab.
Dora m ap are tou. Non. Didi. Kanpe la mwen. Vire sou Didi, Didi. Wap sèvi m kòm temwen. Poukò, poukò, poukò, poukò. Wap sèvi m kòm temwen. Misye a va arete. Gade, gade, gade, gade.
Mè David, mè David.

Alo Se David wi Siyon Bon Mwen nan zòn bò lakay mwen la bay lòd anwo isit nan Lozany ke ou konnen ke ou nan lajistis la Se yon papa mwen kenbe kap vyole yon pitit li ke pitit la mande pou lajistis edel. Wi ke l mande pou lajistis ede li ke men l tou ansanm avèk mwen la. Kenbe misye! Kenbe misye!
Hey bon mezanmi sa kap pase konsa ba ti planèt sa nap viv la la mezanmi gadon pedofil hein poul pran prop pitit li yo le sa yo kabrit bourik yon nèg andeyò yon pa konn fanm yon pedofil hein. Depi sou figi nèg la ou gentan wè son aksyonè li ye nèg sa ka fè kenpòt zak mezanmi moun sa yo a fò nou fè pridan lè nou gen pitit fi nou fè pridan avèl hein ti pitit sa menm mezanmi pou ti pitit la hein li dil gen 21 ans mezanmi pou yon timoun egare konsa pou kite papa wap pou chou mezanmi ou pa pale Eh mezanmi pou nou ta wou gon papa pedofil konsa ou gen vti nan sou tèt ou pa pa gon gon anken nan yek pase nan tèt ou pou di non sa papa wap fò la pa bon mezanmi eske se maji l fè eh kote fanmi pitit sa kote manman pitit sa bèlmè a menm pat di anyen. Hein on moun 21 ans son moun son moun ki gen tout konprann on moun ki gen tout konprann li sou li pou l kapab di non sa papa w ap fè a pa bon hein papa w pa gen dwa ap kouche w hein menm kouzen tou li pran yo pran yo pran ti pitit la pou fanm yo hee mezanmi fò nou fè plis pridan avèk pitit nou. Fò nou fè plis edikasyon avèk pitit nou, dyaloge a pitit nou, pa fè pitit nou pè moun, pa fè pitit nou pè nou, pou pitit nou pa ka pale avè nou, pou timoun nou ap sibi, pou timoun nou ap soufri nan eta sa pou papa pran pitit, kouzen, tonton. Mezanmi gad on koze! Gon seri de pedofil deyò a men kijan yo kouche anpil timoun. Pran pòz timoun nan la, wap leve ti pitit ou la byen pwòp, yo pran pòz yo renmen timoun nan, yo pran pòz timoun nan se pitit yo. Pran pòz yo gon yo gon jan yo konn fè oh mennaj mwen pedofil nèg andeyò sa yo gade piga nou nan jwèt avèk pitit fi nou piga nou nan jwèt paske gon seri de gason se pedofil yo ye se satan yo ye gon seri de gason e satan yo ye satan yo ye yo wè gen ti pitit ou la yo pran pòz yo byen avèw yo zanman avèw manti. Bon kounya la menm papa pitit la ou pa ka fè konfyans avèk pitit la, ki moun ou pral fè konfyans avèk pitit lan ankò? Mezanmi kounya la fè pridan, fè pridan, epi pa fè timoun yo leve tankou yon gwo bègwè, pa fè timoun nan, bay timoun nan edikasyon, ou menm fè edikasyon timoun nan, pa fè timoun nan tankou yon gwo, yon gwo egare, pou moun ap fèl sal vle, humm. E mezanmi oo. M konn anpil manman e konsa yo ye. Pitit yo paka pale avè yo, yo paka pale a pitit yo, ou sipoze zanmi pitit ou, pou konn sa kap pase nan lavi pitit ou. Waka fè timoun nan tounen yon gwo enbesil, yon gwo egare konsa.